Mwen di, Senyè a, se ou ki sèl mèt mwen, se ou menm ki tout mwen, pa gen pase ou. Se ou menm ki twou wòch kote m kache a, se ou menm ki sèvi m ranpa, se ou menm ki delivre m. Ou se Bondye mwen, se ou menm ki pwoteje mwen, se nan ou mwen mete tout konfyans mwen, se ou ki tout defans mwen, se fòs ou kap sove m, se anba zèl ou mwen jwenn kote pou mwen kache. Senyè a se tout fòs mwen, Se pou li m ap chante. Se li menm ki delivre mwen. Se Bondye mwen li ye. M ap fè lwanj li. Se Bondye zansèt mwen yo li ye. M ap di jan li gen pouvwa. Lajounen kou lannuit. Ou tap kalem seigneur mwen fin rann tout ji nan kòm tankou tè sèk nan sezon chalè. Lè sa mwen rekonèt peche m yo devan ou mwen pap kache sa m te fè ki mal mwen menm. mwen vin devan ou, m ap rakonte Senyè a tout bagay. Apre sa, ou te padone tout peche m yo. Kenbe fèm, byeneme, kite kè ou pran kouraj nan tout. bagay mete espwa w nan senyè a rete vijilan kanpe fèm nan lafwa pran kouraj mete nou djanm. Eske mwen pa kòmande ou? Kenbe fèm e pran kouraj, pa tranble ni enkyete ou. Paske Senyè a, Bondye ou a, avèk ou nenpòt kote ou ale. Senyè a se wòch mwen, sitadèl mwen, E delivrans mwen, Bondye mwen, wòch mwen, nan Sila mwen jwenn pwoteksyon. Ankouraje pèp mwen an, ankouraje l, se Bondye nou an ki di sa. Souke, kouraj moun lavil Jerizalèm yo, fè yo konnen yo soufri kont yo atò. Yo fin peye pou sa yo te fè. Senyè a pini yo kont yo pou tout peche yo te fè yo. Konsole, konsole. Yon jou, Va gen yon vwa kap gouvène peyi a san pati pri, chèf yo va dirije peyi a jan sa dwe fèt. Nou menm, Moun fanmi Jakòb yo, men sa Senyè a ap di nou, Koulye a, li menm ki te kreye nou an, nou menm moun Izrayèl yo, men sa l ap di nou, li menm ki te fè nou ak men l, nou pa bezwen pè, anyen map toujou proteje nou se mwen menm ki te ban nou non nou pote a se pou mwen nou ye lè nap pase sou lamè map kanpe la avèk nou lè nap janbe gwo dlo dlo a Pap bwote nou ale. Lè n ap mache nan mitan dife, dife pap boule nou. Flam dife a pap fè nou anyen. Paske mwen menm, mwen se Senyè a, Bondye nou an, se Bondye pèp Izrayèl la ki yon Bondye apa. Se mwen menm k ap delivre nou. Pou m te ka delivre nou, mwen te bay peyi Lejip. peyi Letyopi ansanm ak peyi Seba a nan plas nou. Ou rele pye ki vle di wòk, pa vre? Ebyen, se sou wòk sa a mwen pral bati Legliz mwen. Menm pwisans lanmò pap ka gen viktwa sou li. Map remèt ou kle wayom Bondye a. Bondye nan syèl la. ap bay apwobasyon li lè ou refize oswa pèmèt yon bagay fèt sou latè. Senyè a te chwazi wa Siri pou fè travay li, li ba li menm. Pou tout nasyon soumèt devan li. Li voye l pou l wete pouvwa yo. L ap louvri de baton pòtay lavil yo devan li. Pap gen pòtay k ap rete fèmen pou li, menm sa Senyè a di wa Siris. M a ba ou tout richès ki sere kote ki fènwa Richès ki kache nan depo kote moun pa konnen Lè sa a, w a konnen se mwen menm ki Senyè a Se Bondye pèp Izrayèl la ki te rele ou fè travay sa a. Mwen mete limyè, mwen mete fè nwa, mwen bay kè poze, mwen bay kè sote. Se mwen menm, Senyè a, ki fè tou sa. M ap rete nan syèl la, m ap voye fòs pouvwa sou nou tankou lapli pou nou ka gen batay la. Latè pral louvri de bra l pou resevwa l. Delivrans pral fleri sou latè, lajistis pral boujonnen toupatou. Se mwen menm, Senyè a, k ap fè tout sa rive. Madichon pou moun kap diskite ak Bondye ki fè l la. Li tankou yon krich nan mitan yon bann krich. Yon krich pa ka di moun kap ba li fòm lan, Sa w ap fè la a? Travay ou fè a pa bon. Kote zèb yo pi bèl se la li fèm pran repo Kote dlo a koule poze se la li mennenm bwè Li fèm repran fòs, li fèm mache nan chemen dwat. Pou sa, sèvi yon louwanj pou non li. Menm si m ap pase nan yon ravin kote ki fènwa anpil, mwen pap pè anyen, paske Senyè a la avèk mwen, se baton ou ak gòl ou ki fè kè m pa kase. Ou pare yon tab pou mwen devan je tout lènmi m yo. Ou resevwa m, ou fè kè m kontan, ou ban m tou sa m bezwen. Wi, mwen konnen w ap toujou renmen m, w ap toujou bon pou mwen. Pandan tout lavi m. Se lakay ou m ap rete tout tan pou tout tan etènite. Si nou koute Bondye, wi, Senyè a va beni pitit nou yo, rekòt jaden nou yo, pote bèf nou yo. Pote kabrit nou yo, pote mouton nou yo ak pote tout lòt bèt nou yo. Senyè a va beni rekòt ble nou ak rekòt farin nou. Senyè a va beni nou nan vil la kou andeyò. Senyè a va beni pitit nou yo, rekòt jaden nou yo, pote bèf nou yo Pote kabrit nou yo, pote mouton nou yo ak pote tout lòt bèt nou yo. Senyè a va beni nou tout tan. L a beni depo manje nou. L a beni tout sa n ap fè. La beni nou nan peyi Senyè a, Bondye nou an va ban nou tout. Lè sa a, tout pèp sou latè va wè Senyè a te chwazi nou pou pote non l, y a gen respe pou nou. Wi, si nou koute Senyè a, Bondye nou an, men benediksyon l ap vide sou nou. Senyè a va beni nou, l nan vil nou kou andeyò. Senyè a va beni pitit nou yo, rekòt jaden nou yo. Pòte bèf nou yo. Pòte kabrit nou yo. Pòte mouton nou yo ak pòte tout lòt bèt nou yo. Senyè a va beni rekòt ble nou ak rekòt farin nou. Senyè a va beni nou nan tout sa nap fè depi nan mete menm nan jouk nou bout senyè a va fè nou kraze tout lènmi ki va atake nou lè yap vin sou nou yap mache ansanm sou yon sèl chemen Men yap gaye tou patou lè yap kraze rak pou Nou. Si nou fè tout sa Senyè a mande nou fè, si nou viv jan li vle nou viv, na Yon pèp k ap viv apa nèt pou Senyè a, Bondye nou an, jan l te fè nou pwomès la. Lè sa a, tout pèp sou latè va wè Senyè a te chwazi nou pou pote non l, y a gen respè pou nou. Senyè a se gadan mwen, mwen p ap janm manke anyen, kote zèb yo pi bèl, se la li fè m pran repo, kote dlo a koule poze, se la li mennen m bwè. Li fè m repran fòs, li fè m mache nan chemen dwat, pou sa sèvi yon louwanj pou li. Menm si m ap pase nan yon ravin kote ki fè nwa anpil, mwen p ap pè anyen, paske, Senyè a, la avèk mwen, se baton ou ak gòl ou ki te fè kèm pa kase Ou pare yon tab pou mwen devan je tout ènmi m yo Ou resevwa m Ou fè kè m kontan Ou ban m tout sa m bezwen Wi mwen konnen w ap toujou renmen m W ap toujou bon pou mwen Pandan tout lavi m se lakay ou m ap rete tout tan pou letènite.